Byenveni sou News 4 pa 4 kote nou pote nouvèl cho, rapid e verifye pou ou chak jou. Pa bliye abòne, like epi pataje pou w pa rate anyen. Medam e mesye nouvèl ki fenk tonbe la Joverlein Moise deside lage lis ansanm avèk odyo ki pwouve anpil nèg ke non yo pat janm site nan dosye asasina Prezidan Jovenel Moise la. Ebyen Joverlein Moïse deside mete tout sekrè deyò bay FBI e rete la nou gen tout son nou gen odyo yo la nou pral tande e nou pral jwenn yon lis ke FBI fenk gen nan menl la e nouvèl la bèl e byen konfime enfòmasyon de premyè men e sa yo rele breaking news lan medam e mesye antouka e janm toujou di nou medam e mesye e politik nan peyi dayiti fò genyen e grenn tankou jowomou E ou pou ou kapab fè politik nan peyi dayiti. E byen Jovenel Moïse medam e mesye pat ka pa mouri jan bagay sa te ye la a. E byen se moun ou pa ta panse moun ou pa ta imajine e ki te nan konplo a. Yon lòt bò medam e mesye fòm di nou ke lapolis kontinye ap mete bagay pou ti mesye viv ansanm yo nan depatman latibonit e nan kapital la. E byen gen enfòmasyon kap sikile la semèn kap vini la a. E anpil wout ki te bloke donk pral debloke paske gen lè mèt peyi yo, mèt peyi yo pran desizyon pou debloke zòn yo paske se pa ti mesye viv ansanm yo vrèman ki bloke zòn yo se de politisyen, de boujwa konpu. Se moun sa yo ki mete tèt yo ansanm pou yo fini avèk peyi a. Medam e mesye m pral envite nou tande sa avan nou rantre nan plis detay. Konsènan dosye Joverlein Moïse la ansanm avèk FBI medam e mesye. Aktyalite yo anpil, nouvèl yo anpil, gwo batay eklate la pou louvri wout gran sid peyi a. Pèp ayisyen genyen Vladimir Paraison, misye ki voye yon deklarasyon bay pèp ayisyen pou fè konnen ke l jwenn lòd, Pou louvri wout gran sid la. Ebyen w pral tande detay. Batay deja eklate, eske lapolis pral rive louvri wout gran sid la ki bloke sou plizyè aks? Nou konnen se pa sèlman matisan ki bloke wout gran sid, gen gresye la ki gon pakèt pwoblèm trè souvan. Donk wout gran sid la bloke sou plizyè fasèt. Sou plizyè ang, eske lapolis pral rive debloke wout sa a? Ebyen pèp ayisyen ou pral tande Vladimir Paraison talè konsa k ap bay detay puiske misye di zafè gang nan yo menm depi plizyè mwa la a yo klè sou sa deja. Ke kesyon gang nan dwe fini andan peyi a. Kesyon gang gen pouvwa ap bay pwoblèm, ebyen sa dwe fini andan peyi a, se sak fè nou ka konstate anpil nan gang yo bèbè. Nou pa ka tande mesye yo aktyèlman, nou pa ka tande lanmò san jou, nou pa ka tande Jeff Kanaran, nou pa ka tande Izo, kote nèg sa yo ye? Menm Babekyou se anba redi! Ou tande misye ap soti yon ti mesaj. Donk tout gang rantre nan jouk yo. Ebyen Vladimir Paraison fè konnen zafè gang nan yo klè sou li deja ke l dwe fini anndan peyi a. Pèp ayisyen, rale ti chèz ba w ou pral tande detay. Pa gen jou, pa gen dat. Sa ki gen zòrèy pou tande, tande. Lame Dayiti mete tèt ansanm ak lapolis pou yo pote boure sou bandi yo. Pèp ayisyen gen Mario Andresol ki li menm deside fè yon maryaj antre lame Dayiti e lapolis pou batay avèk gang. Medam e mesye nou gen detay, nou gen enfòmasyon. Ou pral tande koze. Fòk nou di w, batay la kontinye pete la nan Pòtoprens. Kout bal kontinye ap chante nan kapital la la paske lapolis jiska prezan ap batay avèk gang. Medam e mesye, kesyon gang nan, nan minit n ap pale la, ebyen lapolis pa sispann krible ti mesye yo anba kout bal. E sa gen kelke minit, se pa de mouvman tansyon ki te genyen puiske anpil moun panike pou chan kout bal, son kout bal ke y ap tande. Paske gen yon seri de son moun yo pa t konn abitye tande. Donk gen materyèl ki kòmanse itilize la kont gang san fwa ni lwa yo. Genyen Vladimir Paraison ki pale. Jan m sot di l talè a, misye di wout gran sid peyi a s on wout ki pral louvri paske batay yo te dwe mennen kont gang yo, li menm li jwenn fevè pou li deja pou gran sid peyi a. Ebyen pèp ayisyen an nou tande detay avèk DG pnh la e touswit aprè. nap kontinye. M gen lòd pou m atake wout la deja, kounye a lè m gen lòd la fò m prepare m pou m atake l. Ou gen lòd la deja?
E se sa m di w la. Donk w ap prepare pou w atake? M ap prepare m pou m pèmèt ke wout ouvè. Kòm konbatan, non w sonnen fò, anpil moun lè yo tande w ap vini yo fon wouf de soulajman paske parezon ap vini. Men jodi a kòm DG, popilasyon an pa satisfè ditou. Paske jiska prezan gen yon seri de zòn ke popilasyon panse nou ta pral rekipere k poko rekipere. Nou gen Gresye gen 2 zan, nou genyen Kenskòf 14 mwa, Mibalè 1 an. E Matisan n pa menm bezwen pale gen 5 an la. Donk direktè pase sou direktè, jodi a ou la yo panse ke yo ta pral jwenn rezilta men. Yo pa satisfè. Yo pa satisfè. Lòm se nouri de letènèl e satisfaksyon de sa posesyon. Mwen menm tou, antanke pwofesyonèl, m gen ensatisfaksyon pa mwen, tou kòm popilasyon an. Sepandan, m ap redi w la ankò, ou site Kenskòf, ou site Gresye, ou site Mirbalè, avanse yo pa menm jan. Pa gon bagay nou ka fè konsa. Epi ou leve demen maten, li chanje. Son konba kontinye. Kote chak minit ki pase, w ap ajiste w selon filozofi batay la. Fè sa pandan anpil tan. Paske w la depi mwa dout. Ok.
Ensekirite a la depi kilè?
Ensekirite a la depi kilè? Non, ou di mwen moun la depi mwa dout. Non, paske souvini la se ke ou pote solisyon. Se rezon sa ki fè w la. Men, depi tout mwa sa yo, menm yon grenn wout jiska prezan, m ap pèsiste sou sa, msye le direktè, menm yon grenn wout. Wout Sid lan an Dadi poko janm ouvri e gen plizyè depatman ki depann de wout sa a.
Paske kòm pwofesyonèl, tout moun ap tann ke yo bay rezilta a mwen ke gen de blokaj ke w rankontre a lentèn e ke popilasyon ta renmen konnen ki sa w rankontre kòm difikilte. Pa gen okenn blokaj a lentèn. Pa gen sa. Mwen di w la ankò, gouvènman bay latitid pou rezoud sa. Mètnan. Lè w pral fon wout ak yon machin oubyen lè w leve lakay ou lematen w ap vin la pou w vin travay, ki premye jès ou fè lè w pral monte machin? Swa w leve kapo, ou gade si lwil fren w kòrèk, si tout bagay yo reponn avan w start pran lari. Polis Nasyonal la, dans un premye tan, l pa p ajiste a konba iben sa ke l ap fè a, a geriya iben sa a. Letan pou w pran. pou fòme moun, pou pèmèt ke a nivo pou yo fè fas a sitiyasyon sa, se pa yon bagay kòm si w antre anndan yon kote epi w di nèg la vwala lè prereki, 1, 2, 3, 4, ou gen nan tèt ou al goumen. Non. Se pa konsa l ye. Pandan m rive nan tèt lapolis la, m gentan sou dezyèm pwomosyon. ke m ap fè fòmasyon pou yo kapab kontre a sitiyasyon an, se sa fè nou chanje kourikoulòm fòmasyon an. Antretan, m ap kenbe toujou avèk nèg ki te la deja yo, ki ap bay san yo pandan konbyen ane pou kenbe menm liy de defans la, ann atandan ke m vin ranfòse avèk de san nèf pou m atake wout la. E m pa pral di l la a pa w le byen dezòd, Kilè wout sa ap atake? Piske m gen lòd pou m atake wout la deja, kounye a lè m gen lòd la fò m prepare m pou m atake l. Ou gen lòd la deja.
E se sa m di w la. Donk w ap prepare pou w atake. M ap prepare m pou m pèmèt ke wout ouvè, men pou m ouvè wout fò m gen tout sa m dwe gen nan men m yo prè pou rive. Ou poko gen yo.
Se pap poko gen yo. Anvan w moute tab la pou manje, w al achte engredyan yo, ou mete sa pou mikse, ou doze sèl ou. Lè manje a, menm si l fin prè, ou pa pral chita nenpòt kòman paske w gen yon sèten edikasyon. Ou pral separe manje a mete l sou tab pou manje. Se pa sèl kote nou gen pou n manyen. Mwen atake Kwadèboukè. Mwen atake, mwen limite Kwadèboukè sou avanse l sou Taba. Sa pa konte nan bilan l. Non, pandan w pale de, pandan w pale, si w pèmèt mwen, e de Kwadèboukè a. Kite l avanse. Bon, pa gen pwoblèm DG. Kite m fini. Paske sa trè enpòtan. Kite m fini. Kite m fini. Lè m rive Kwadèboukè, ki sa gang Kwadèboukè te fè? Pandan w ap atake, y ap fè tranche. Si y ap fè tranche kounye a, w bite sou sa w bite a, fò w genyen. materyèl pou bouche tranche pou fè se tout yn strateji se tout yn strateji se pa pou granmesi lè w wè yon lame etranjè pou al yon kote l pral goumen li mache ak tout sa w konnen l bezwen menm balè li mache lè pou m travèse la depi pòtaban pou rive sou marasa. Tranche ke m jwenn nan l pi gwo ke espas sa yo. Ou ka met nenpòt 3, 4 machin ladan l li p ap fè l. Donk kounye a la fò m gen materyèl lou ak operatè, fò m jwenn tou materyo pou m vin ranbleye l pou m travèse. Ensidsuit. Pandan m ap goumen Kwadèboukè, m ap goumen sou plizyè fwon. Li pa yon feblès pou enstitisyon pou l goumen plizyè kote. Men li son strateji pou gang nan li menm pou lap bouje se sa fè yo met tèt yo ansanm yo bouje lè w atakel la lal rejwenn lòt la lòtbò kounya fòw konsolide pou rive sou li e enfòmasyon yo fè w rive jwenn yo a tan pou trete yo. Nou pa pè youn nan nèg ki la yo. Yo pap janm kanpe goumen jan yo vle goumen. Le 20 janvye ou te di ou lapolis la kapab trake tout nèg, tout gang sa yo. Mwen repetel menm jan la.
Ou toujou kenbe.
Se pa m kenbel.
Deklarasyon sa. Al su le tan wap wè jiska minit nap pale a pa gon jou k pase n pa mennen operasyon anba lavil la. Anba lavil la nap mennen operasyon pandan ke nap limite avanse yo annatandan ke nou sikonsi sa konn sikonsi. Kote pou n sikonzi lèt ti moun rive sou lòt pwen. 107 pwen 7 FM Paske n ap travay sou plizyè pwen nan li. Men, kesyon operasyon an, a longè de joune, mesye le direktè, nou toujou tande lapolis ap fè operasyon. Men, lè w poze tèt ou kesyon, pou ki bilan? Li difisil, e sa pèmèt mwen tonbe sou yon, sou Kwadèboukè ou te pale la. Bon, operasyon ki te atake kay Jeff la, se lapolis ki te fè l?
Atake kay Jeff, e lapolis? Jeff Golois.
Lapolis,
tout operasyon lè nou mennen yo, nou mennen yo de manyè terèst. Bedeste. Wi nou te anonse, m kwè te gon nòt nou te sòti, nou di ke nou nap mennen dè operasyon nan zòn sa. Menm sèl operasyon nou mennen nan zòn nan. Gen anpil pòs de peyaj ki. ki pa egziste ke petèt moun ki te m ap di antèn ki kolekte enfòmasyon pou yo pa rele yo dirèkteman ba ou atan. Bon pwoblèm ou tou rezoud pou nou la. Operasyon k ap mennen anlè yo e popilasyon an bezwen konprann ke se lapolis yo menm se atè yo mennen operasyon sa vle di si genyen si genyen paske resèman te genyen yon dron ki te atake ki te pran kay Jeff Beaulois donk sa se pa la polis. M ap reponn ou ankò nan kesyon de sekirite gouvènman an angaje l pou sekirite retabli nan peyi a li trete avèk plizyè antite ou gen lame ou gen la polis ou gen GSF

ki aktyèlman nan balade. Donk ou pale de GF, GSF, ki ap ki vini, ki vin yon fòs entènasyonal, misyon de l'ONU, ki vin pou asiste lapolis. Donk ou gen GSF, ou gen dotr antite ke gouvènman ap trete avèk yo, men nou menm nou rete nan filozofi pa nou an, ki lè n ap mennen goumen n ap mennen yo, nou chita avèk tout antite ke gouvènman ba nou. Pou n travay avèk yo, nou travay avèk yo epi nou mennen operasyon ke n dwe mennen yo an bòn e di fòm. Lapolis avèk lame anonse ke yo pral manyen seryezman bandi ame yo. Dapre sa ki di bò kote otorite onivo de lame Dayiti, E lapolis gen 2 gwo operasyon daprè sa k ta di ki pral lanse nan jou k ap vini la yo. Pa gen jou, pa gen lè, pa gen dat. Men lapolis, lame dayiti, yo tout an kondisyon de, sitou lame dayiti, pou ke yo kapab egzakteman gade kòman ke. yo ka pote yon amelyorasyon avèk sitiyasyon ensekirite an paske jodi a, daprè otorite konsène yo, yo di se twòp atò, bandi yo fè twòp apre gwo masak ke bandi yo fè O nivo de Jan Deni, o nivo de Pon Benwa nan depatman Latibonit. Eske se foulay? Eske se blòf? Eske vrèman pral gen de gwo operasyon k pral lanse? Nou pral gade, nou pral swiv, nou pral analize Désir Sévère Claude Nayden Antoine. Men lese m di tou mesye, Pandan wikenn samdi an la, gen plis ke 40 sòlda lame peyi Salvadò ki debake ann Ayiti e yo vin ranfòse FSG an. Tande byen wi, samdi sot pase la, genyen plis ke yon karantèn, plis ke yon karantèn, enben sòlda salvadoryen ki debake an Ayiti ki vin ranfòse FSG an, ki se fòs sipresyon gang nan e ki pral konbat kont gang ame yo. Apre ke te gen pandan semèn nan, yon gwoup anviwon 750 e militè ou byen polisye ou byen jandam peyi Tyad men ki debake deja, e byen kounya vin gen egzakteman plis ke 40 sòlda salvadoryen. Banm bay sa kòm enfòmasyon. Aktyèlman la, daprè òganizasyon nan kesyon tourism, yo fè konnen ke peyi Salvador, li se peyi nan dènye ane sa yo, depi rive Nayib Bukele, prezidan peyi Salvador lan, men pou ke l di l ap batay kont koze gang ame, men peyi Salvadò, li se peyi kote ki gen nan Amerik di Sid nan la, nan blòk li kote li a la, ki gen plis touris ki al vizite l. Tande byen sa m di an wi. Peyi Salvadò, li se peyi ki gen plis touris ki al vizite l. Paske jodi a sekirite a tight nan peyi Salvador. Nan dosye gaz lan, apre ke an di gouveneman, gouveneman, kom si dechèpiye sa, gouveneman krakèt sa, ki gen nan tèt li fizeme, deside ogmante pri gaz lan, paske gaz la moute a lechèl entènasyonal. Paske gen yon batay ki egziste antr Izrayèl mete avèk Etazini kont Iran, men sa fè ke gaz la moute a lechèl entènasyonal, men otorite ayisyèn yo, yo pran desizyon pou yo kapab ogmante gaz la an Ayiti. Jodi an, yon chofè moto, yon chofè ve, alò yon chofè veyikil banm di l konsa pito, ke l te moto, ke l te, li te machin piblik, Kèl te machin prive, men depi machin ou an, veyikil ou an, se gazolin li pran, w ap bezwen 725 goud pou achte yon galon gazolin. 725 goud pou achte yon galon gazolin. W ap bezwen plis ke 800 goud pou achte yon galon dyezèl. Eben, pou di non avèk desizyon sa a, gen yon ansanm de sitwayen, kèlte chofè moto, kèlte chofè machin piblik, kelte senp sitwayen, yo pile beton an jounen lendi 6 sa. E nap gade sou ekran, imaj nap gade la zanmi entènot nou yo, se egzakteman kafou Dèlma 32 e 33, kote ke plizyè chofè moto, chofè machin, senp sitwayen, yo deklannche yon mouvman jodi lendi an la, pou yo di non avèk kesyon pri gaz ak moute a, e mande avèk leta ayisyen, mande avèk Fils-Aimé pou l kapab retounen sou desizyon koze pri gaz lan. Antre dirèkteman dan laktyalite kanmèm, gen de trè trè bòn nouvèl piske nan moman n ap pale la e m konnen ke nou menm ki nan dyaspora, pou pa di nou menm ki anndan peyi a, souvan nou konn ap viktim nan kesyon tè, ebyen vwala ke nou aprann gen omwen 2 polisye nan vòlè tè dyaspora, ebyen. ki anba kòd la, nou pral detaye pou ou nan kelke segond, epi pandan nap pale de sa medam mesye, nou te di w enpe plito, wi plizyè dwon ki tonbe nan zòn latibonit la pou pa di sa evyen, pou kounya la bandi pa gen pozisyon pou met kò yo frè m, nèg yo nan kache, epi nou aprann efektiman gen anpil lapli kap tonbe nan moman sa, men gen koze. Evidaman, nou pral detaye pou ou nan kelke segond epi nap tou pwofite di w ke se pa vre, enfo nou wè ki sou rezo kote yap di w ke Kenkenn ta mouri, nou gentan di w se pa vre, ebyen li enpotan pou o mwen w deja o kouran de sa, epi san konte medam mesye, ebyen vwala ke nou gen anpil anpil anpil lot enfo nou pral detaye pou ou nan kad aktyalite peyi an, e nap deja salye Salomon Staël ki avek nou la.
Bonjou Jimmy, bonjou Sahel, nap salye tout entènot moun afè bon TV, nap salye tout ayisyen kap koute nou atrè mond lan, nou trè kontan pou nou antre lakay nou Jimmy, jodi a se mardi 7 avril 2026, bonjou Jimmy, bonjou Sahel. Ebyen map salye tout ekip la Jimmy, Claudy ak oditè la, mwen te chapo m byen ba poum salye nou. Enben, n ap rantre dirèk nan aktyalite yo, jan ke Jimmy sot di l. Jimmy. Enben, vwala, medam mesye, enben, an nou rantre dirèkteman. Salomon, an nou pran deja bòn nouvèl sa, medam mesye, piske la, depi kèk jou la, nou wè n ap pale de Ayiti pozitivman. Chak jou toujou gon bagay de byen k ap pase anndan peyi an, pou pa di A lechèl entènasyonal, vwala ke nou gen yon sòlda dorijin ayisyèn nan peyi Ajantin ki fè pale de Ayiti ankò medam mesye pozitivman, kisa l ye? Paske ti nouvèl pozitif sa yo fè nou di byen, e kisa l ye menm menm menm menm, ki demwazèl sa ki fè briye drapo peyi Dayiti, men sèt fwa si nan peyi Ajantin.
Ebyen efektiman vre Jimmy nap antre avèk enfòmasyon sa yon jèn kadèt ayisyèn nap pale ki fè fyète peyi dayiti nan akademi nan akademi naval ajantin ebyen nou kapab pale jèn sitwayen jèn ayisyèn sa ofisyè de 28 an yon komisyon osen dè fòs ame dayiti FADH kòman sa rele ti dam sa Tamara Kendja Tamara Kendja Polo Ebyen li menm an ki deja ap fè fyète pdayiti nan peyi. Mèsi paske ou te swiv News 4 pa 4 pa bliye abòne ak chanèl la like videyo a epi patajel pou plis moun rete enfòme.